Hey guys, je di a nou kapab wè mwen moute avèk mwen kè kontan e je di a se la jwa e kè kontan e jous pou m kapab moutre nou ke jan m kontan mwen moute avèk kè kontan sa pou m moutre nou ke jan m kontan e pou nou fete ansanm avèk mwen paske se gras avè w ki fè m rive pliske mil abòne. Konnya mwen gen plis ke 1000 abòne. Sa vle di, antanke youtubè lè w gen plis ke 1000 abòne, li vle di yon bagay. Li vle di li vle di yon bagay. M di w mèsi, m vini pou m di w mèsi. Mèsi ou menm ki te ap gade videyo m yo, ou menm ki te pataje videyo m yo, ou menm ki te kite yon kòmantè, ki te ki te rele mwen, ki di m men sa m fè ki pa bon, men kòman men sa w ta renmen m fè. M di w mèsi. Ou menm ki te, kèlswa sa ke w te fè a. M diw mèsi. Pase siw pat abòne m patap rive mil abòne kounya la oubyen plis ke mil abòne. M vin diw mèsi. Mèsi epi kontinye, kontinye sipòte mwen pou m kapab rive pi lwen. Pase objektif sa se pi lwen ke posib, pi lwen ke posib, pi lwen ke posib. Wè m oblije di mo sa plizyè fwa pou m di nou kapab nou vle rive lwen. Men m pa ka al lwen san ou menm San ke w pa pataje videyo m yo San ke w pa gade m San ke w pa sipòte m Nan kèlkeswa fason ou kapab sipòte m nan Kèlkeswa fason ou kapab sipòte m nan Kite yon kòmantè di men sa ke m te di k pa bon oubyen men sa ke m te fè k pa bon nan videyo m yo Tankou m toujou di mwen pa pafè Mwen konnen E sitou lè wap fèk kòmanse se yon debutan, lè ou se yon debutan wap toujou mete, wap toujou gen bagay ou kapab ou te dwe fè ou pa fè ou byen men m mande w avèk fòs ou ede mwen èd ou, avèk èd ou wa ede mwen di m lè m fè yon bagay ki pa bon, yon mistake di m men sa m te dwe fè m pa fè li ou byen men sa m dwe fè. Men sa men kòman pou m korije feature la M mande w kontinye ede mwen Kontinye pataje videyo m yo Pou nou kapab avanse Se yon kominote dim vle avanse ansanm M pa prale san ou E ou pa prale san mwen Se ansanm nou prale Men nan men Kontinye sipòte mwen Kontinye pataje videyo m yo Epi M gen pou m retounen ankò pou m retounen pou m vin di nou mèsi pou m vin di nou mèsi lè mwen lè m travèse lòt etap la m ap tounen pou m vin di nou mèsi mèsi m ap tounen pou m vin di nou mèsi ankò mèsi e si gen moun ki vle m site non yo lè m retounen. Kite l nan kòmantè. Kite l nan kòmantè epi m ap site non w. Paske m pa vle site non pèsòn, non moun pou san otorizasyon l. E m pa vle di site non moun tou e pou lòt moun di m. Paske si m ap site non moun fò m ta site plis ke mil non. Paske gen plis ke mil moun k abòne avè m pou m ta di plis ke mil moun mèsi. Gon pakèt lòt moun tou ki gade video m ki pa abòne map mande w abòne lè wap gade wap gad video pwochen video yo abòne e si w se moun ki enterese avèk teknik bagay teknik mwen pale teknik alò m mèt di w tout bagay yo se teknik yo ye. Kèlkeswa sa ki enfòmasyon se teknik li ye. Se kòman pou bay enfòmasyon. Se yon teknik li ye. E kèlkeswa pou fiks yon bagay, se yon teknik li ye. Kèlkeswa sa wap fè a, se teknik li ye. San teknik ou pap kapab. Tout sa wap fè nèt, se teknik. E sak fè, wap wè mwen pale teknik, tout sa ke mwen bagay, mwen se yon teknisyen. E sak fè wè anpil videyo m yo, yo baze sou teknik. Mwen se yon teknisyen mwen gen plizyè mwen gen plizyè branch nan teknik lan epi si ou enterese avèk teknik ou enterese avèk bagay fanmi swiv videyo mwen epi mwen panse nap avanse ansanm a la pwochèn e kontinye sipòte mwen mèsi ok guys ok.